Bonjour, bonsoir avèk tout fèn nou yo, kijan nou ye, kijan nou ye, kijan nou ye? M espere ke nou tout anfòm. Jodi a la mwen vini avèk yon resèt pou nou ki trè trè trè trè rapid, trè trè trè trè fasil. Nou sonje resèt ponch ke m te fè pou nou dènyèman? Ponche a ze a, gen anpil moun ki tap plenyen pou sa m te mete a ke yo pat ka jwenn ki se cappuccino. Ebyen mwen menm, mwen la pou m pote solisyon a tout pwoblèm. Ebyen se sa m vin fè pou nou jodi a, m vin montre nou kòman pou nou fè cappuccino a. Ebyen ki sa nap bezwen? Nap bezwen yon tas lèt, yon tas poud lèt. Lèt an poud. Sa li egal avèk yon tas, mwen mezire l deja. Ebyen, lòt bagay m ap bezwen, m ap gen bezwen 3 kiyè kafe. Kafe sa se kafe ki kapab fonn. M ap bezwen yon gran kiyè poud kanèl. M ap bezwen yon ti kiyè bikabonak, sa nou konn itilize Ayiti, nou mete l nan pwa bouyi. Epi ki sa m ap bezwen ankò? M ap bezwen 2 kiyè chokola an poud. Epi ki sa m ap fè? M ap melanje tout ansanm. Kòm etan done kafe m nan li menm li te genyen li te genyen grenn, kisa m pral fè? M pral pase l nan paswa.

Epi gon lòt bagay mwen poko ajoute ladann, li menm li pap bezwen koule nan paswa, m pral ajoute 2 kiyè sik. Ou kapab ajoute sik ki fè w plezi, swa blan oubyen swa wouj.

Men li mes amours. Sa se cappuccino m nan. Ebyen kisa m pral fè kounya mwen fin prepare poud la. Nou wè avèk kisa l te fèt. Mwen te genyen yon tas poud lèt oubyen lèt an poud. Yon tas lèt an poud. Mwen te genyen 2 kiyè sik. 2 kiyè chokola, yon ti kiyè bikabonak, mwen te genyen yon grenn kiyè kanèl e mwen te genyen 3 kiyè poud kafe. Donk se melanj sa yo ki ban mwen poud cappuccino m. Ebyen kounye kisa m pral fè, mwen pral montre nou preparasyon. Sa se lèt mwen an, lèt mwen an cho. Se avèk lèt cho pou fè l. Epi kounye an, m ajoute, sa pral depan de ou menm, gen moun ki renmen l près, gen moun ki renmen lè li dlo a. M ajoute 2 kiyè Cappuccino ladan l. Ebyen cappuccino m lan li gentan prè. Humm se tèlman bon Nou mèt al eseye resèt sa pou nou wè kòmanl bon kòmanl gou kòman ke se pa sèlman gou a mwen pral di nou enpòtans li pa egzanp yon moun ki ap travay le swè li kapab bwèl tankou si moun nan soti lakay li gen moun ki al travay a 8 è di swè kap vin sot travay nan demen si Dye ve genyen ki sot lakay yo a 7 èr kap vin sot travay demen si Dye ve genyen ki sot lakay yo depi a 2 èr yap soti nan travay la vè minwi 1 èr di maten eben m konseyew ou kapab fè sa pou w bwèl li vrèman bon lap kenbew lap se kòmsi li baw enèji kote ke ou pap santi w gen dòmi nan jew donk pou fè sa wap fè a pou evite ke patwon revokew nou menm mesye yo. Lè tankou madam li gendwa fè tout semèn nan al travay donk nan samdi pou jou ti weekend lan pou jwenn yon bagay lap di w cheri m fatige epi m pral ba nou kisa pou n fè epi fè l lè w fin fè l epi ou ba li l san l pa konnen ou gendwa ba li l vè lè 5 è 6 è dan lapremidi oubyen tou nou gendwa pandan nou chita nap pale vè lè 8 è di swa ou ba li l bwè cheri m nan ha ha pral gen bagay sèl w pa tiye l pou mwen non. Ni nou menm medam yo tou, si nou bezwen yon bagay nan men mesye a l toujou ap di nou fatige donk li pa kapab, ebyen se solisyon an sa, ba l yon ti bagay nan sa epi lapè, li p ap di w nan aswè li fatige. Nou konnen ke mwen toujou la pou nou, pou m kapab pote tout sa ke m konnen k ap bon pou nou, tout sa ke m genyen pou m kapab pataje l ansanm avèk nou E nou menm pou nou kapab al eseye fè eksperyans sa. Ebyen se te zanmi nou Widoo ki te ansanm avèk nou pou resèt cappuccino sa, ebyen m pap ba nou manti nou pap regrèt ditou, sitou moun ki pral ap ki ap etidye tou, donk li vrèman bon ou kapab fè resèt sa pou evite ke lè wap fè di nwit pou pa twò fatige lè wal si wal lekòl le swa pou pa dòmi nan kou a pou pa ka swiv ebyen Mwen pote resèt sa pou nou ki se cappuccino. Mwen montre nou fè poud la e mwen montre nou kòman pou n prepare l. Mwen sa mwen tèlman renmen, mwen renmen pran l anpil pou ede m paske timoun yo pa kite m dòmi bonè. Se te zanmi nou Widoo ki te ansanm avè nou. Tchaw tchaw!